Jodi an Liliane jisteman li pati pandan ke nou te, pandan ke li tap prepare l, eben pou ke li ta al travay madam mesye. Mesye nou tande. Pandan ke e la prepare li e pou ke l al travay epi Liliane Li mouri. Yon li pran li fè yon kriz kadyak alò epi rive lopital avè l san siksè Lili kite nou. San siksè madam mesye enben Liliane ki pati a laj de 70 zan.

E se ke li pèmèt ke gen plis moun ki fè lajan. Dè moun ki di ke yo se jounalis e ben yo fè kòb nòmalman gen moun ki rich nan libète dekspresyon madam esi. Eske sa chanj la sosyete? Eske sa chanj la sosyete? Eske sa chanj madam esi donk le peyi jisteman sèt libète dekspresyon pou lakel Liliane? Se te bati pandan pandan jisteman pandan jisteman 35 an madam mesye an pandan 35 an ann fon ti tande vwa li genyen negosyatè demokrat ak repibliken nan palman ameriken jan yo. Nou ap resevwa n sou www.radiokiskeya. Yo ki ap resevwa n sou www.radiokiskeya.com kèlkelanswa kote yo ye e tout sa yo tou ki ap resevwa n sou platfòm entelijan yo.
Nan aktyalite entènasyonal la n ap retounen genyen negosyatè demokrat ak repibliken nan palman ameriken an. ki rive jwenn yon akò sou prensipal pati nan plan enfrastrikti Prezidan Biden nan, 1,200 milya dola, se sa y anonse devan laprès jounen jodi a. Se senatè repibliken Rob Portman ki anonse nouvèl la. Akò sa a li dwe louvri wout

e te fè konnen gen yon vòt konsènan pwosedi sou tèks tou lè 2 pati yo antann yo sou li a, yo kab òganize depi aswè a. Senatè yo kontinye ap fè de gwo pa, se sa li deklare nan yon diskou li fè devan Sena e.
Trè byen Lili, donk sa se vwa Liliane Madame Mesye ke nou tap tande. Tout sektè touche pa sèt.

Paske batay Liliane Pierre Paul la tap mennen an se tout sektè ki benefisye l jodi a, la liberté d'expression c'est à dire ou gen dwa pou w eksprime w libreman. Anpil moun fè bè yo, fè milyon yo jisteman nan sa. Men peyi a ap kontinye plonje. Si nou konprann Liliane nou rete chapo devan w. 35 ans de batay 35 ans wap goumen ben pou la liberte donk de ekspresyon e ben isi an Haiti e ben ki sa ki pase se se se mal se mal nou pi mal Nou pi mal. N ap fini, n ap depafini davantaj pandan sou tan ou goumen anpil, anpil, anpil, anpil pou nou pat nan sa ke nou ye la a madanm e mesye. Konpayèl m ap di nou e quelqu'un eut à dire.

Sa sa vle di? Sa vle di pou ou bat nan lavi menm kròk mò a eben pou ke li kriye lè ou mouri nan antèman ou. Kròk mò a ki sa l ye? Se moun k ap jere mò yo nan mòg yo. Moun k ap jere mò yo donk nan mòg yo madam mesye se sa ki kròk mò yo. Se de nèg ki pa kriye pou moun mouri konsa. Nèg sa yo pa kriye pou moun mouri.

Le monde ou ankor tout la société aura à pleurer justement de ta disparition, de ta mort. Se se sa ki enpòtan. Ou manje. Pa gen pwoblèm ou manje, w al nan, w al nan pisin, w al nan pisin, ou joure moun, ou pa respekte moun, ou bagay sa yo, ou gen de twa ti rad la, ou gen yon machin, Entèl pa kanmarad ou, entèl gentan pa anyen devan w paske w gen ti kay la, ou gen machin nan, ou gen de twa rad w ap mete, ou fè mekòp la la, mete pil fo zong yo la epi lemond antye Wa pa kouzen w, prezidan pa bòpè w. Ou pa respekte pèsòn. Imilye moun jan w vle. Fè moun pase mizè jan w vle. Men lè w mouri brother e lè w mouri la sista, brother ebyen w wè sa k pral pase. Kisa lemond, kisa rès peyi a, kisa rès sosyete a jisteman pral di de ou lè ke ou mouri? Èske

prensipal pati nan plan enfrastrikti Prezidan Biden nan, 1,200 milya dola, La pli grand sètitid ki egzist.
La pli grand sètitid ki egzist dan lavi sè lamò. La pli grand sètitid sè lamò. Lamò è sètènman sètèn. Poukisa m di sa? Depi w fèt.

E m pa konnen nan ki sa w kwè, nan tout teyori yo, men, kèlkeswa nan sa w kwè a, kèlkeswa nan sa w kwè a, nou tout ap mouri. Men kounye a la, se ki sa lemonn pral di apre lanmò w? Kòman yo pral konsevwa.

Kiyès ou sipòte, kiyès ou ede nan tout sa Bondye ba ou yo, nan sa ke ou ye a, kisa, kiyès ou sipòte, kiyès ou ede, kiyès ki viv pa rapò a egzistans ou. Donk, c'est un coup dur, euh, justement pour la presse.

Après ton départ quand tu laisses cette terre Ebyen kisa le monde entier pral di de ou? Kisa pròch ou pral di de ou? Je vous rappelle que Liliane Pierre Paul Charles

Aprè kriz la, y ap eseye plonje lopital ansanm avèk Liliane. Malerezman, elle était déjà morte. Pour ce présent moment, Liliane toutouni nan mòg.

2 milye moun yo zonbifye moun yo mezi stime frèw ak sèw yo tout fini depi ou wè yo lonje la mon ami yo poze e pa gen sin de vi ou fini wap pati kite tout bon nou koube nou byen ba devan Nou koube nou byen ba devan depouy Liliane Pierre Paulson. Mwen dwa di mesye, prezidan Martelly pa p twite. Sa kite sa pou mwen. Se fou ba e pase nan tèt ou pou fon ti souri Mike. Gen dwa di mesye prezidan Martelly pa p twite. Gen nèg ki ka dim sa, eske prezidan Martelly pa pral twite? Byen sur, byen sur, Martelly ap sòti yon nòt kanmenm. Martelly ap sòti yon nòt kanmenm, paske misye sè sur ke misye pat e misye pat vle madam misye e.

Malerezman, malerezman, malerezman, Liliane pati kite nou. Li devan, nou dèyè. Ready? Ay, pale nan mikro a fini pou Liliane. Ti Samy! Pale nan mikro fòn nan fini pou Liliane nou swete kouraj a tout fanmiy kiskeya nou swete egalman kondoleyans a sektè près la ebyen ki touche pa sèt pèrt madam mesye. Liliane merci pou sa ou te fè yo pou batay lan paske sa pèmèt ke tout ti mòdò fòkè pran daso nan mikrofòn nan pou fè lajan sa pèmèt ke tout ti mòdò fòkè pran daso de mikrofòn nan de libète dekspresyon ke ou te ebyen batay pou li a pou nèg yo fè lajan men gen sa ki itil nan sosyete. e nap pran tan pou nou jwenn yon lòt vwa a la Trump a l'instar de Liliane madame Monsieur lap difisil pou nou jwenn yon moun kap prezante jounal la menm jan avèk Liliane nan fòma Liliane nan, kòmsi lè Liliane ap prezante jounal la ou gen lenpresyon ke se pale lap pale ansanm avèw. Ou pa gen enpresyon ke son bagay la pli. E wap wè menm ton an menm li pa baw li menm ton an menm ton an baw enpresyon ke se pale lap pale ansanm avèw kòmsi lap just lap eksplikew yon bagay ok donk e fanmiy Liliane un peu de courage. Tout famiy lan kouraj e malerezman Liliane parti jodi an guys pandan ke li fin abiye lap abiye pou lal prezante jounal 4 è epi li fè yon kriz kadyak yo kouri lopital ansanm avèl li pa gentan rive lopital la li te gentan mouri a laj de 70 ans madam Lili vin fon ti pale non Lili. kote yo ye e tout sa yo tou ki ap resevwa n sou platfòm entèlijan yo. Trè byen. Nan aktyalite entènasyonal la n ap retounen genyen negosyatè demokrat ak repibliken nan palman ameriken an. ki rive jwenn yon akò sou prensipal pati nan plan enfrastrikti Prezidan Biden nan, 1,200 milya dola, se sa y anonse devan laprès jounen jodi a. Se senatè repibliken Rob Portman ki anonse nouvèl la. Akò sa a li dwe louvri wout Pou yo prezante de fason fòmèl yon pwojè lwa devan Sena a apre plizyè mwa negosyasyon ant Mezon Blanch ak eli tou lè 2 pati yo. Chèf de fil kidonk lidè majorite demokrat la nan Sena a, Senatè Chuck Schumer te fè konnen gen yon vòt konsènan pwosedi sou tèks tou lè 2 pati yo antann yo sou li a, Yo kab òganize depi aswè a. Senatè yo kontinye ap fè de gwo pa, se sa li deklare nan yon diskou li fè devan Sena. E. Trè byen, trè byen, Liliane. Donk sa se te jisteman pou yon dènye fwa madan mesye vwa Liliane. E byen Pierre Paul, donk nou te fè sa an tèm, an siy domaj a ikòn sa a e byen ki kite nou. Merci tout moun kontinye abone a chanel la kontinye retire chapo devan depouy devan disparisyon Liliane Pierre Paul ok ya mavel ou nan batay.

Pou modèl konpa sa Disi p ap jwe a, ekip Seryo Pwodiksyon di yo pa ka rete bwa kwaze pou yo pa fè moun Key West nan Florida danse konpa Disip de Gazzman Couleur sa. Konsa y ap envite w vin layite kò w nan Disip jou samdi k ap 16 septanm 2023 a nan Lounds Club 2405 Nòt Boulevard Roosevelt, Key West, Florida 33040. Music by DJ Teyano et Joe Mix.